Msali chak moun ki pral tande ti video sa la e mkonnen ke video sa ap fèt pou moun ki gon minimòm yon ti nivo paske malerezman pifò frè nou ayisyen yo pa gen nivo. tout voum se dou. M vin fon ti video la pou m pou m pale avek Natacha e ti Joe. Tou dabò se ke mwen menm Boss Benz m tou di n sa m se limyè a. M nap toujou gen pwoblèm avè m paske gen kote m rive o Boss Benz ou atake entèl ou atake nan. Limyè pa janm chita menm kote avek fè nwa. otomatikman limyè rive fè nwa kouri. Premyèman map pran map kòmanse avèk Ti Djo pou m di ke Ti Djo son nèg ke depi lè m tou piti nan Pòtoprens map gade men m pral di w ke si Ayisyen pat on pèp ki sousou, on pèp ki esklav Ti Djo pa tap janm ka on chantè dayè l pa chantè son bèl komedyen ke m respekte talan n m renmen talan n. wap gade nan I love you Anne jan misye jwe se se yon moun ou ka di pitit ou follow misye misye son nèg mwen menm son nèg nan nivo ke mwen menm ke m ye m son nèg ki trè funny si n pat konn sa m son nèg ki renmen vawouche moun m son nèg ki né konsa e m renmen bay blag sa fè kòmsi sa moun di de mwen se yon son pouse ou gen dwa pale sa w vle e misye son nèg ki gen yon bon talan kòm aktè men si ayisyen pat yon pèp ki sousou si ayisyen pat yon pèp. ki renmen kòm dega ti bagay sa grimo si yon ayisyen pat yon pèp ki kòmsi ki te kòmsi blan fransè ki te kolonize nou pou kòmsi nou bay moun valè fò moun nan grimo vwala poukwa sa pral done sa pral bann ke kounya la wè moun yo o wap mache nan lari an epa ou epa ou vin nwa men se nou nou tout se nwa ke ou te sa ou te ye a ou te lè yo gade lè yo wè yon ti milat ki sòti petyonvil lèl vin isit nan peyi etranje men se blak ou ye. Ke ou vle ou pa se black ou ye men nou menm kòm nou esklav nou bay moun son valè wap gade bouwa wap gade lè T-vice men kounye ou pral di moun nèg tankou Roberto kem respekte men eskel konn chante pff sa ou pa chantè yo ka yon bon mizisyen men ou pa chantè bon si yo te chantè menm janm wè nou pran lòt patnè ki toujou gon linèt nan jel la mtande frè gal frè guy jan yo relel la e nou di kòmsi li te se a Sony mpa konn si se Sony Etienne si se Sony Lamar. Siy a soni. Kounye a nou pral di Jezi t vin li t vin siyen Jezi t di non. Kirk Franklin eske li menm li pa yon kretyen? Ayisyen an kwè nan kaka, nan radòt, nan salopriti. E vwala poukwa ke si m wè yon kaka m di an la l yon pwoblèm pou yo men yo apre yo pran Sweet Micky ki yon nèg ki fè tout sa l fè yo, tout betiz li fè yo l fè mizik li kite pou jenerasyon dè jenerasyon k ap di san pou san, de san pou san, twa san pou san kaka yo pran l met kòm prezidan. Mwen menm kòm se yon ti pitit malere, malèrèz m ye. Depim di kaka li yon pwoblèm men li menm li ka fèl sa vle di nou stil esklav jis poum tounen poum di n ke ti djo se yon bon aktè pa gen manti ladan l se yon nèg ki trè funny ke ou vle ou pa men sa pa chantè pa chantè bon m pa konn si li konn jwe enstriman li pa chantè men lè w pran yon moun konsa paske l gen yon ti koulè si se Boss Benz nou pa tap janm bay Boss Benz paske pase pase Boss Benz se yon pitit malerèz ki pa grimo. Sa vle di ke nou bal, pa egzanp lè w ban yon nèg konsa pase, se si gen yon bann mizik li fè, li pa vini, yon bann bagay, gen yon bann bèl mesaj, m pa konn si se li ki ekri yo, men m toujou gen respè pou li, dayè m kwaze atis yo sa pral gen 10 an, li te menm fè yon ti piblisite pou Bossman Show, m respekte popilarite l genyen, men rezo sosyo pa t ko an vòg konsa. Moun potko bezwen desann toutouni pou al pale moun mal pou bagay pou pou yo gade yo men li degajel men li degajel m gen yon lè m sonje m gen yon m pap site non moun sa se yon nè yon evanjelis ki Canada se yon nèg ki etidye la mizik nan inivèsite de Montréal m tap tande yon mizik e depi lè sa m komanse konprann bagay yo yon mizik konpa kreyòl misye di bro sa wap tande la m pap di Jetro m pap menm di rès la men gen moun ki sou men ap gentan konprann li di sa wap tande la m di. Ti djo, misye di oh, sa p ti djo a? M di a, se yon gwo atis la, misye di, sa, m pa konprann, misye se chantè l ye? Bon, m di wi, li di bon, men ekout la, ou pa ka Kanada w ap san tande sa moun sa ap chante la, bon, pwoblèm nou genyen nou menm, nou pa ka pèdi rans yo, bon, nou ba l chantè, pa gen pwoblèm kòm li grimo, men m garanti w, menm si w te ka chante 3 fwa la valè plis ke misye, ou pa t ap gen yon chantè sou ton ti blak. Bon, pou m fè bagay la kout, sèke, bon, li vin chantè. li vin aktè, m respekte talan aktè a men an reyalite paske solèy la fè cho la m pa pral twòp an reyalite e se sa men lè w pran yon moun ki pa gen talan sa ou mete l kounye a vin ba men si tou chòt sòti albòm se yo di y ap di m pa konn si se albòm foto si albòm videyo si se m pa konn ki albòm paske albòm sa li sanble pa mache men lè l pa mache kòm rezo sosyo w ap gade pou wè tankou patnè w li kadilak Li rele Bendjine, Bedjine, jan yo rele l la. Ou ap gade, ou wè moun sa w fè mizik, gen yon patnè yo rele Zamò, Zomò, Zomò. M ap tande mizik misye, m wè moun yo k ap chante tankou yon kowal, tout moun ap chante, ou wè gen talan. Ou ap tande yon nèg tankou Wendyy fè mizik li la, gen pawòl. Men gen yon bann nèg la, nèg yo fin echwe, nèg yo pa dakò yo echwe. E sa k fè yo fè asosyasyon avèk nenpòt moun kòmsi pou yo ka wè yo. Lè w gade pou yon nèg tankou Tidio, l ta sipoze yon modèl paske. I love you Ann Kiyès ki pa konnenl Li vin bay we love you Ann Moun yo vin ri toujou renmenl Sa di nèg sa ta sipoze yon modèl Men gen anpil nèg banm diw tou Yo gen 25 an 30 an nan domèn sa atistik 35 an Yo pa gen 500 mil dola sou kanè yo Si yon nèg oze sèke m pa menm diw 1 milyon 2 milyon Paske yon grenn ameriken la fè yon grenn mizik Nan grenn mizik lan li fè dè milyon avèl Men nou menm nou fè 35 an ap chante Kòm nou menm nou renmen bagay ki sal Nou aksepte pou nou bagay. Wap gade yon nèg tankou Ti Djo pou gade pou wè, lè w kanpe tout sa w fè paka mache men kite l si t on vrè antreprenè ou pa tap rete la wap gade yon dam m pral di w mwen sa m renmen nan moun Facebook se ke mwen m di lè yo pale oswa lè yo ekri se son yo pouse lè ou pale ou pouse yon son li pral yon li pral yon pawòl se lè l rive sou mwen pou gade pou wè yon dam tankou Natacha men se yon moun pou n ta ba l konsèy pase kowonaviris deyò sa a si l pran kowona l pap menm ba w yon 24 èdtan Wap gade fanm nan se devan dèyè lap fè li fè cho la se su ke telefòn nan talè lè al pral mande li pral mouri ayy la pral dim li fè trò cho wap gade yon fanm konsa se moun sa w definisyon w bay pou devan dèyè moun nan pa gen fòm li tankou yon bal pèpè yon sak chabon k mal plen epi l kanpe la ap vann savon vann fek rad epi konsi li ka pale ak de moun jan l vle epi kou ou menm ou kanpe la ou pran yon foto l ou moutre l pa sanble yon merd. Oh wap atake fanm men lè lap atake a mwen renmen bra gason m ye sa m ye menm son masisi m ye Haïti li ka kanpe li di boss Ben sal vle mwen lèm kanpe pou moutre w foto fanm nan pa sanble yon merd Haïtien nou kwè nan ankouraje tout sa ki rele tenten. Nou al anba ti pye bwa sa paske la soleil la rèd la anpil la m pa vle nan ket manti Haïtien nou kwè nan ankouraje tout sa ki rele tenten sa vle di ki lèm di nou kwè nan ankouraje tout sa ki rele tenten sa vle di fanm sa ka kanpe w lap ban n plezi pandan lap ban n plezi an Men gen moun la kap pale de stock market nan mizè gen anpil nan nou ki vin lage n fou pandan nap bann plezi an se kòmsi li ka kanpe l di sal vle de boss Bens li ka kanpe l di pase yo tag mwen m pa gade bagay moun fou sa yo m renmen kòw vle w pa vle lò sou Instagram nan moun yo la nan mouda w m wè yon ti video kote l di oh boss Bens se oh m pa sanble manman w sa vle di m pa gen yon manman ki te fè m oh boss Bens ou m pa gen moun sa nan fanm ou sa vle di mwen menm sa vle di kòm boss Bens ou wè m ou se modèl jenès lan fanm nan ka di sal vle de ou men fèmen bouch ou. yon fanm ki kanpe menaje figi l chak bò machwè figi fanm sa kòmsi se yon peyi yon moun menm si yon ti bebe fèk fèt lap kouri la avèk Natacha sa Natacha pandan ti bebe a sou 2 kilomèt Natacha pa konmen kòmanse epi kounye a fanm nan kanpe ap vann fake rad pou l kanpe l pral achte rad bay Ti Djo pou 1000 dola imajine w si yon Ti Djo se yon nèg ki te yon milyonè bon milyonè kite mele bouda moun 1000 dola se yon bagay la ou pral nan entèstet lan la nou chita la nou rive ap avèk Lyonel la nap ba w ti kleren. Manager Wender ta parèt la 1000 dola se bagay li di ka diw li li achte yon m pa konnen yon boutèy bay moun bwè Jbaby Orlando se fèt ou Happy birthday Jbaby Orlando se fèt ou jodi a m sot ou bòn fèt men sa vle di lè nèg yo pa abitye ak kòb se nòmal mwen menm m pa atis nèg konn ap fè bal pèpè pou mwen se anpil nan nou nou panse tout moun men m pa menm jan a nèg sa yo m pa ti visye sa yo je suis un travailleur e mwen m pa sipèsta. M se sèl nèg Bondye ban m yon misyon pou m di jenès la. Men wè telefòn sa a la ou menm ki ap gade m la a. 9 54 88 20 9 23, sa se telefòn madam Milin. Telefòn madam Milin si sa l fè. M bezwen pou m di w, dat w ap gade atis k ap chante sa yo, dat w ap gade mòdèl fòkèt sou fesbouk sa yo, dè Natacha k ap vann rad, k ap vann savon, k ap vann krèm, èske yo ede w gen yon diplòm? Jounen jodi a mwen menm Boss Benz, si w ta di Boss Benz, dat ou sou Facebook la kisa ou fè map diw mwen menm sou Facebook la m gentan ede de moun Bondye itilize m pa di mwen Bondye itilize m pou de moun ki pran de kòmsi gen kòman nou pale sa lisans pou yo moun nan vi yo gen de moun ki ap tande Bòsbens ki gentan achte yon kay gen de moun ki ap tande Bòsbens ki gentan gen yon diplòm nan vil paske m di si yo fèl nou ka fèl tou gen anpil nan nou la ka pral mouri la gen nou la fanmi nou mouri nou pa menm gen asirans men gen moun la ki gentan rantre nan biznis sa. M gen plis ke 50 moun nan espas de yon mwa edmi ki gentan antre nan biznis sa. 9 54 882 09 23 Telefòn sa a rele Madam Milin. Di Madam Milin Bòs Benzin nan 10 an pral gen nouvo miltimilyonè. Fò w se yon lidè, fò w ap viv Etazini. Jounen jodi an gen de moun fò w swiv moun sa yo paske lè w gade pou w wè kòm Ti Djo podyab se yon m ka di se yon mizisyen. Li te swete mizisyen men sa bann nèg lè nèg yo ap chante nèg yo pa mizisyen. Men kòm nou menm nou ankouraje tenten, nou ankouraje grimo tou. Nou konn nou esklav. Oh, Bòs Benz pa vle, Bòs Benz sa. M pa atake moun, m atake fè nwa paske m se limyè. Lè limyè rive yon kote, tout fè nwa kouri. Gad bon moun k ap rablabla sou entènèt lan la, m garanti w, wè mwen menm Bòs Benz, gen moun ki p ap janm kanpe devan m pou m ba yo entèvyou paske ki sa w ka aprann jenès la? Lè w chita w ap vann savon, vann krèm nan, w ap depanse kòb la, ki sa itil ou? W ap dekale po w, ou gen yon fèb estim de swa. M pa janm rive yon kote pou m wè yon blan. bezwen vin nwa poukisa mpa wè ti blan yo la nan zòn m rete la pifò se blan pifò se blan k la blan kòk men aktyèlman la mpa janm wè blan ap fè pwodwi pou moun vin nwa sa di nou gen yon bagay nan tèt nou ki se kaka kalbas kounye a anpil nan nou nap an bann animatè kisa n pale de zen de zen de krèy de kisa de de de wana mache de ak kapòt ou san kapòt lè moun fin tande sa l pa itil jenès la anyen nou bezwen de zòm ki ka di jenès la si yo fèl nou ka fèl tou map gade map gade nou. Kounya sa fèm mal pou mwen di di yo nap vole pandan ke yap kidnape moun an ayiti pandan ke yap detwi moun an ayiti nou stil rete la ayiti pam nan diferan m vle fèn konnen ke mwen menm bòs bens m vle fèn konnen ke pandan yap tiye moun yap kidnape moun e nou moutre ke ayiti ap mache li pap mache ti djo m gen anpil respè pou ou pou sa w fè pou sa w ta sipoze fè men nou echwe mesye nou jis wè tèt nou nou sèlfish depi nou ka manje yo mèt kidnape malere a. Lòt la kanpe sou Facebook la men lajè figi fi an olye poun dil poul al nan gym han ha love map gade yon ti dam kite vin nan chom nan ki rete la ismalie yon bagay konsa li ekri paske kòm nou wè se li moun ap swiv nou tout nou tap kouri nan moudal ha love ha love for what sa vle di nou fè moun yo rete nan espri fucked up nou fè moun nan rete kòmsi kounya epa li avan te gen polky nou pran polky nou fè nou fè emisyon avèl pou yo ka gade nou nou pran kèk koko nou fè emisyon avèl pou yo ka gade nou li lè li tan. pou n di jenès lan, an nou avanse. Mwen di l ankò, ou menm ki ap viv Etazini, ki vle chanje mindset ou, ou menm ki nan zòn ou rete la, pandan ou pap travay lan la, ou ka travay, ou ka yon moun nan vou. Bondye rele w pou w fè siksè, pou w fè vrè kòb la, pou w chita, paske Bondye pa rele w pou w rete nan kote w rete a, pou w se moun k ap ba w woulib, pou w se moun ki ret a, ou ret a moun, ou ret nan chanm kay moun. Si w ap viv la kounye a Ozetazini, 954 882 0923, rele Madam Mele, di Madam Mele n. Dat map gade moun kap bay nouvel sou coronavirus ou pa wè boss Bens se sel animatè ki pap mandew cash app zèl moun ap baw nouvel sou coronavirus lap baw nouvel sou prezidan Joe Biden kite mele boudaw dat wap tande nouvel kisal itil ou dat wap tande yo ap di w jazz sa ap jwe tel kote oh tel jazz tap wap gade machin savon kap fè kaka kisal itil ou jounen jodi an nan espas de yon mwa gen moun ki gentan ale la yo rele madam Meline yo pran yo pran yo pran komsi lisans yo. epi yo kòmanse ap travay pou fanmi yo. Gen moun jounen jodi an yo pa t gen asirans de vi, yo pran l. Se sa n bezwen pou n di jenès la. Dat w ap tande animatè sa a, dat tande w ap tande animatris sa a, dat w ap tande Natacha, men gwosè, men gwosè towo a, ou konprann, men gwosè, si l tonbe nan dlo sa a, dlo sa a eksploze. Ou konn sa m renmen an? Se ke l ka pale de mwen pou l di m, li ka rele jan l vle, mwen yo tag mwen bay li, yo ti chyen! Bon, se yon son l pouse, men gwosè l. Kounye a nou pran, nou fè l, gen yon son l fè, nou pran l, nou fè l fè it avè l. Nou stil ap fè kaka epi lè yo kanpe pou yo di nou ayiti son peyi kaka liye nou fache ok sat tèred la mnzwe sweet micky ka kanpe sal di nou tout kaka lvel di bon gon diferans ant sweet micky epi michel mateli nou dakò li di kaka janl vle nou sitèman dakò nou prann nou fèl vin chèf nou premye ayisyen konprann premye ayisyen paskel te prezidan mwen menm kòm son ti malere mye pou lenstan nan pòch mpoko ka rive nan nivo nèg sayo paske nèg sayo jan nèg sayo pran kòb pito karibe sa sayo fè avèl. Ayisyen se sèl pèp yo ba yon kòb pou fè pou delivre pou kòmsi pou pou fè bagay nan peyi an ou kòb moun nan ou prann ou manjel epi ap rele w yap yap baw glwa mal sendomeng mwen sat peyi m di n sa wè nan chak pòs m di nou toutotan ke nou pa pran konsyans se nan men sendomeng nan wè peyi se pou m moutre nan tèt ou gen yon ti salopri ki te di oo mwen menm m zap pale de sendomeng mwen menm ki se yon dominiken e manman m se ayisyèn m pa fè piblisite paske ou sòt pandan w pap fè piblisite pou sendomeng nan wap fè pibisite pou gran avin, pou raboto, pou pou moun ki nan gang, wap fè pibisite lè lè yon dlo antre nan èpòt ayiti wap montre jan ayiti sal e tandiske ou paka montre vrè bagay yo map di nou sa mwen menm Boss Bens si w wè yon moun vin ap pale anba live mwen mal paske w gen yon montè chyen sou ou ou pa gen montè moun paske m pa konn anba live pou moun al pale mal se nòmal pou lespri pozitif pa m nan irite w se nòmal pou lespri pozitif pa m nan fè w mal paske Nou pap regle yon mèd la. Nou fè 30 an 40 an nou yon kaka mizik e chèmay nou youn pa vle wè wè lòt. Yon bann animatè kanpe ou tande nou tout pa vle wè lòt nou tout ap fè maji nou tout gen anpil nan nou ki gen foli bò kò. Konprann nou konprann gade eh gade gade m pap map fè bri blan an pase li di w haisyen men haisyen tap pase la yo gade misye gad eta misye banm moun ou konprann se zòn sa se zòn konsa wi moun ap pase konprann moun ap pase a bèl machin ti bisiklèt moun ki fin fè kòb kap viv la sa vle di ke Nou kanpe la nou tout gen foli malfektè nou pa pral nil pa yon konba kite konba manchè kont tout jounen bwè kleren nou pap regle anyen sa fè kòmsi lè nap gade nou panse bòs Bens menm jan avè nou non m gon istwa m gon kote m sòti m gon kote menm si mèsi chèf Kalòs chèf Kalòs tou di di chèf Kalòs toujou di m piga m janm trust yon moun ki pa gon istorik gon istwa mwen m gon istwa yon kote m prale se nòmal pou yon moun vin rablabla anba paj mwen paske m se sèl nèg ki pa gen fake paj paske pandan m fin pale avè w lan la m pral travay pandan m fin pale avè w lan la. M pa nèg kòmsi ki gen tan kap rablabla. M pap vann savon. M se sèl ayisyen. On moun kap vann savon, kap met on fo mouda nan mouda l. Epi kounya lap vann savon pou detui po ki pral fout ou kansè byento. Epi kounya la, epi li li pran kòb la nan men w wi. Nan men w lap pran kòb la. Pandan w paka manje a wap achte savon. Pandan ou menm ou menm manje ou pap fè pou mari w. Mari w ap kite w paske wap gade entèl kap fè makak sou entènèt la, kap moutre mouda l epi pwòp pitit paw lan. Men lajè figil men gwosèl li gon fòm fòk tòp epi oh ah love ou you love fò wap dat wap gadel apa de achte fek rad fek savon fek radòt nan menl eske lè w fin gadel li baw motivasyon pou di you know what si li fèl m ka fèl tou kisal fè fè zen epi gen yon bann lòt ti animatè lespri yo fèb lespri yo tou piti se moun sa yo yap kouri dèyè pou bay entèvyou ou pa wè m wè m rele bòs bens. pandan ke yo menm yo gen 4 mil moun kap gade yo, m pa bezwen 4 mil moun sa. Epi ou wè m toujou gen moun kap gade m paske m di n sa nan 10 ans nou pral wè jenès la pou yon lòt tounur, yon lòt kote. M konnen nou tout anba live lan la bann enpav. Sak sou speaker yo m salye nou, nap gade m la bann ti visye. E tout moun wè tè avè m, m konn ap fè piblisite pou yo wè al jwenn lòt moun sa yo, Bondye ap frape nou. Paske nou mechan, nou se bann ti mandyan, nou se bann moun nou selfish. Se kòm si nou wè bato a pral koule, n ap sove tèt nou. Bato a p ap koule. Nan dizan m bann randevou. Tout moun ki kwè ke ou vle chanje vi w, w ap viv Etazini, ou pa oblije vann savon. Ou ka ale a la pou yon diplòm. M ap gade pou mwen malerezman e pa sèlman ti Diot fè l. Yon bann lòt nèg mwen menm, mwen menm Bòs Bens, gen gen gen pwomotè ke ki ki ki konnen m, mwen m p ap di zanmi, pase yon bann nan yo se fake yo ye. Pase menm moun sa yo ap afiche yo konnen ke Boss Benz ou paka afiche m eyy poul poul pa janm pran leson nan men alò e e e èg pa janm pran leson nan men poul. Ze poul ou mete l ou mete m menm ze èg la menm kote vin pran motivasyon la kounya ze poul ze èg e bagay sa pou di jenès la pa chita ap ranse lè w mete ze poul nan ze èg la manman poul lan ka chofe ni ze poul nan ni ze èg la ze poul lan ka kale menm lè avèk ze èg la. Yo ka kòmanse ap grandi gen yon kote yo rive èg la ap vole lè èg lan vole li pap janm tounen ankò nan nivo poul la ou menm jounen jodi an son lidè ou ye ou nan poul lan twòp poul pa janm vole menm kote a èg èg se yon zwazo t vole pi wo jounen jodi an se vwala poukwa etazini pran senbòl èg ou se èg ou ye ou nan mitan poul twòp ou wèm fè diferans nan mwen menm ou janm wèm nan mitan radòt sa yo ou wèm te rive òlendo sa gen anviwon 1 an kèlke mwa mas ane pase. Yo tout nèt li ouvè kamera yo oh oh oh oh bòz men se si yo ouvè kamera bezwen fè like views lesprim deranje yo paske lesprim pozitif si yo fèl nou ka fèl tou ou pa